Nou gen plezi pou n resevwa sou antèn nou Mèt Frandly Denis Julien. Mèt Julien bonjou, byenveni sou Magik 9. Byenveni a tout e mèsi a tout mèsi e m ap salye tout ekip la e m ap salye tout oditè yo. Kay la se kay ou, ou ka di moun yo byenveni tou, nou otorize.
Absolument. Mèsi, mèsi Fredly dèske w ap reponn avèk envitasyon nou maten an. Bon, nou te kirye pou nou konnen ki sa k ap pase avèk pwogram Biden nan. Nou wè gen plenyan ki te mennen administrasyon Trump la nan tribinal. Jij la pran yon desizyon yè, men gen anpil konfizyon sou desizyon ke jij la pran. Ki detay ou gen sou sa?
Bon, e sak rive Sena se ke ou konnen se dènye tan gen anpil e sansasyonalism nan tout sa ki gen pou imigrasyon paske gen moun ki bezwen fè vyou e e mentnan men kisa bagay la ye se ke ou gen de plenyan ki ale nan tribinal avèk gouvènman an ki di ke yo opoze a desizyon ke yo kanpe pwogram pawòl la prematireman. Mentnan jij la dè le depar li te li pat konprann baz ki genyen pou administrasyon an te kanpe pwogram lan e li menm li te di ke lè l gade li wè ke administrasyon lap mande l eske baz yo pa de baz rasist e eske administrasyon an gen de baz ki vrèman legal pou ta kanpe pwogram la. Sa pou m di se ke gen de alò anvan m di e rezònman e jij la chita sou li a, yè ki sa jij la di, jij la di ke li gen entansyon sa vle di li pral. e anpeche administrasyon an kanpe pwogram lan de manyè premature. Sa vle di ke fò omwen moun yo ta genyen dezan ke yo te pwomèt yo a. Men, lè w al nan medya yo, medya yo di ke jij la deja kanpe l. Men sa jij la di an reyalite, li di ke li gen entansyon, li gen enklinasyon, li. e kanpe e prevni administrasyon an e anpeche administrasyon eskize m e kanpe pwogram lan de manyè prematire. Mentnan gen de baz pou moun konprann poukisa jij la pa vle ke administrasyon an fè sa. Premyè a se yon yon konsèp ki soti nan dwa dè kontra Ozetazini ki rele promissory estoppel. e nan dwa fransè yo rele sa confiance préjudiciable e kisa li ye se ke se tankou sena m rele w la kounye a la m di w sena monchè mwen okap la kounye a la a si w monte vin jwenn mwen okap m ap ba w 5 mil dola Mentnan ou di majik 9 ok map pran yon semèn konje nou mèt retire semèn nan nan salè mwen epi ou monte okap lèw rive gonayiv m diw konsa monchè ou pa bezwen okipe w non e òf la pa pa pa sou tab la ankò. Ou pa bezwen vin ankò. Enben, ki sa konfyans prejidisyab la ye nan dwa? Sèke premyèman, gon moun ki fè yon lòt yon pwomès. Dezyèmman, moun nan ki resevwa pwomès la, li repoze sou pwomès la a son detriman. Epi twazyèmman, li, li, lòt moun nan ki fè pwomès la retire pwomès la e katriyèm eleman an se ke si pa gen yon fason pou yo dedomaje pou yo fòse moun ki fè pwomès la kenbe pwomès li lòt moun ki te resevwa pwomès la l ap sibi yon prejidis se prensip la sa a. Ou wè sa m di w? Donk ou gen yon bann moun la ki vini ki konnen yo pral fè dezan Ozetazini, gen moun ki vann kay, gen moun ki vann lòt byen, gen moun ki ki kite djòb etsetera, yo planifye omwen ke yo pral pase dezan Ozetazini. Ok? Answit, vin gen yon lòt pwomès ki grefe sou pwomès sa ankò, se ke pandan sèten nan yo te la, Biden vin pwomèt yo ti pye, GPS. Mentnan dezyèm konsèp ki vin antre an je a se la kontinuite de leta. Ou pa ka di m ke paske ou son nouvo gouvèneman ou kapab kanpe sa lòt gouvèneman an te fè an vyolasyon de la lwa. Si sa yon administrasyon te ka fè sa, pa t ap gen okenn valè nan trete ke Etazini siyen avèk lòt peyi. Ou konprann? E yonn nan bagay ki fè fòs yon sistèm de dwa, se previzibilite. Ou pa ka di jou o landemen, gade sa k ap pase nan stock market la la. Flanneur a chak jou misye pran de desizyon epi stock yo ap plonje, pa gen previzibilite. Previzibilite se yon bagay nan dwa, kote ke w ka jwe avè l nan stock market la, men nan dwa yo pa pèmèt pou ke pa gen previzibilite.
Ok. Mentnan, si m konprann byen, se yon desizyon, se yon dosye ki toujou devan tribinal, e poko gen yon desizyon ki akte sou sa? Non, poko gon desizyon. Jij la di ke li enkline, li gen entansyon bloke bloke administrasyon an. M panse ke gen anpil chans ke jij la fè sa. Men mwen menm, toutan m pa gon desizyon nan men m, m pa kriye viktwa paske sa rive deja ke jij yo konn anonse yon bagay epi apre yo di, hey, m bezwen 2 pati yo repran la a, gon agiman m bezwen klarifye oubyen gon bagay ki. e e sa yo rele nan dwa ameriken yon superseding event, sa vle di ke antre jodi a la e lè jij la pran desizyon l lan ka gen yon lòt evenman ki vin jete yon nouvèl ekleraj sou sitiyasyon an epi jij la di ke baze me fondant sur le nouvel élément m p ap pran menm desizyon m te prevwa ankò, ou konprann? Donk m wè ke. Ki lè pwochen randevou a?
M pa kwè gen yon pwochen randevou e. Sa ki pral rive la se ke jij la sipoze pran desizyon l. Ok. Ki jou ki jou l sipoze pran desizyon an? Li pa bay jou. Ok. Li pa bay jou. Ok. Li di ke li enkline a e e anpeche gouvènman an kanpe pwogram la. Ok.
Mentnan, chè mèt, chè mèt, e se nan siprè mèt mwen. Mh. An n ta di, an n ta di mèt Julien e jij la trennen, trennen, trennen e nou rive 24 avril. Èske.

E an kèlke sòt, jij la li menm tou, li fon pwomès la tou. Ou konprann? N ap pale de pwomès. Jij la fon pwomès. E jij la, non, jij la konprann e aksyon ke yo fè a, se yon aksyon devan yon tribinal ki ap aji an urjans. E se sa k fè se la y ale. Donk, yo oblije, jij la oblije pran desizyon avan le 24. Ok.
E Si mwen konprann, se 2 prensipo ka de figi ki gen la e jij la kapab pran. Se di pou l tande 2 pati yo oubyen stope stope desizyon Trump la annatandan ke l al nan yon lòt nivo siperyè nan jistis la. M kwè ke, m kwè ke e jij la pral kanpe. Se sa m kwè. M kwè ke li pral kanpe, li pral anpeche Trump fè li. Epi Trump pral fè apèl E lè Trump fè apèl, desizyon jij sa a se li k ap aplike antretan. Paske nou gen menm ka de figure la pou tps Venezuela a, e swa di an pasan dosye tps Ayiti a devan tribinal la toujou lòt tribinal la. Men pou tps Venezuela a, e jij la di ke non li pa dakò ke yo kanpe tps Venezuela a. Ou ap wè kisa administrasyon an fè, administrasyon an monte nan sit uscis yo di ke gon jij ki anpeche yo kanpe tps la e pou le moman yo oblije bay moun yo tps la, kenbe tps la vivan. Donk la a ankò nap wè ke kou siprèm lan kounye a li plizoumwen rapid lè yo mande l pou l entèvni sou jan de dosye sa yo e nap m panse ke gen vreman on fòt pwobabilite ke jij la jan li anonse sa a, li pran desizyon li e ke li pran li avan le 24. Si se pa nan wikenn nan. Sa vle di si jij la, si m konprann byen Mèt Julien, si jij la pa tap deside kanpe li, dè ke l te resevwa dosye a, l tap deja pran yon desizyon?
Non, li ta ka, li ta ka pa egzanp. e pa deside kanpe l epi l pa pran yon desizyon imedyatman wi. Men sa k rive se ke lè nou genyen jan de aksyon ki fèt devan jij la a, se yon aksyon yo rele sa nan dwa ameriken an for injunctive relief. E aksyon ki devan tribinal la li pa sèlman yon senpl aksyon pou moun ki nan pwogram Biden nan ki vle rete Ozetazini. E sa plentif yo di, plenyan yo di, se ke desizyon sa ke gouvènman an pran an, si w pa anpeche gouvènman an pran desizyon nan dat l ap pran l lan, li pral genyen de moun ki soufri. de prejidis ireparab. Donk, jeneralman, tribinal yo p ap kite delè a rive pou yo pa pou yo pa aji. Ban m ban nou egzanp yon moun ki ka sibi de prejidis ireparab. Ou gen de moun la ki Ozetazini kote ke se yo gen de paran ki te aplike pou yo pou rezidans. Epi, moun sa yo, yo yo yo gen otorizasyon pou rete Ozetazini jiska mwa desanm. Sepandan, rezidans lan poko pare. Moun sa yo, si yo rete jiska mwa desanm jan yo te pwomèt li a, rezidans lan ka vin disponib nan mwa jen e a se moman la moun nan fè ajisteman de stati li fè rezidans li. Tandiske si moun sa vin ilegal nan mwa avril, l oblije kite Etazini san sa l ap pèdi rezidans lan. Wè sa vle di ke gen anpil anje nan aksyon ki devan tribinal la, se pa senp yon kestyon de moun ki vle rete Ozetazini pandan dezan, men gen de moun tou si yo pa bloke aksyon gouvènman an, yo pral pèdi de aplikasyon de rezidans ki la ki gen de zane y ap tann.
Mwen li tou pandan semèn lan, w ap ban nou plis detay sou sa, ke administrasyon Donald Trump lan li anile sekirite, sosyal sekirite moun yo. E mwen wè tou ke yo anonse ke si w. Si ou gon, si ou resevwa yon lèt de depòtasyon epi ou pa kite peyi a, y ap kòmanse frape ou pa yon amand de plis de 900 dollars par jour e yo menm menase pou sezi byen ke ou te genyen Ozetazini. Ban nou detay sou dispozisyon sa yo, Mèt Franck Denis Julien. Bon, premyèman, e si ou pran cette affaire de administration an ki pran de moun ki vivan,

Sa vle di ke la a son administrasyon ki ap kondwi peyi a, kap je, kap jere yon peyi nan kanivo. Ou konprann? E sa a, ou mèt bliye sa, tribinal yo pap kite sa a pase. Sa li rele ou ka mete mòn nan dife, tribinal yo pap kite sa pase. E lè administrasyon an pa nan gouvènman ankò, moun ka menm pran prizon pou sa. On gouvènman pa ka bay manti a se nivo la. Ou konprann? Menm si Etazini nan nivo li ye jodi a, men kanmenm, m panse ke sa a, Yo pral m menm panse ke gouvènman an pral kouri retrakte l lè yo wè anplè gravite sitiyasyon an. Sa vle di ke sa bliye sa tribinal yo pral retire l. Mentenan e lòt aspè kesyon w te di m apa sosyal sekirite a se lèt yo voye bay moun yo. Gen anpil moun yo voye lèt pou yo ke bagay la p ap konsène yo vre in fwa ke jij la pran desizyon ke l ap pran an. Mentnan moun ki vrèman. gen bagay pou yo fè se moun ki te rantre nan cbp one yo gen anpil moun ki te rantre nan cbp one e cbp one pa fè lobjè de aksyon ki devan jij la jodi a a se moman la mwen Epa epa epa epa tank yon lèt de depòtasyon mezi e menas ke e ke yo fè pou ou sezi byen pou pou yo ba w amann si w pa kite peyi a. Kòm do ke menas sa a li pat janm ofi. Yèl. Yonn nan bagay ke administrasyon ap fè se kreye yon klima de peur e pou ke moun yo depòte tèt yo pou plizyè rezon. Fòm di w ke yo administrasyon an evidaman yap konstwi kapasite a men pou moman yo pa gen kapasite a se sak fè w wè o kòmansman yo te konn bay chif konbyen moun yo pran chak jou kounye a yo pa fè sa ankò. Konnen moun ki nan detansyon depi 3 mwa, 2 mwa edmi, 2 mwa, 2 mwa edmi, ki poko janm, yo poko janm ka depòte. M konnen moun ki te nan detansyon ke avoka arive mete deyò nan detansyon paske agiman gouvènman an te twò fèb, gen de jij ki deside e bay moun yo gen de koz. E mentnan m ap ba w sa k rive. Sa nèg yo fè se ke administrasyon sa fè anpil jan w wè yo fè nan politik la yo fè sa nan dwa a tou. Yo fè bri kouri, yo yo lanse de balon desè pou fè moun yo pè epi gen moun ki pran ladan l vre ki pete kouri. Donk cette affaire de amande de presque 1000 dollars, 998 j'ai dollars. 998 dollars par jour si ou gen yon òd de depòtasyon ou pa ou pa ou pa bay son bagay ankò tou ki pou mwen pap ka kenbe paske lè w rive nan amand ou pral bezwen ou tap bezwen kongrè pou fè yon bagay konsa ou pa ka fèl andeyò de kongrè donk e pa janm ofisyèl li pa janm not ofisyèl Bon sa yo son fè an pòt pawòl Homeland Security ki fè deklarasyon bay The Independent.
Wi, wi men janm pran yon desizyon ofisyèl sou sa, paske yon desizyon konsa yo ta va pran l ap tonbe touswit, li pa, li pa, li pa posib, dayè e, e, e, e konstitisyon amerikèn nan t ap, t ap, sa t ap tonbe nan sa yo rele entèdiksyon de e cruel and unusual punishment ou konprann, donk sa ou wè sa ankò yo ta va ofisyalize sa l ap tonbe tout e touswit. Ok.
Tout afè. Mèsi anpil mèt Julien men dènye konsiderasyon ke m ta renmen fè avèk ou avan nou mete fen avèk entèvyou a. Mwen gen enpresyon ke moun ki emigre Ozetazini patikilyèman ayisyen yo ki te benefisye de tps oubyen de pwogram Biden nan yo ap viv yon moman de grand angwas e gen anpil strès nan dènye tan sa yo parapò avèk tout enfòmasyon ki ap flux denfòmasyon ki ap veyikile sa e la. Ou gen yon konsèy pou ayisyen Ki twouve yo an sitiyasyon de tps oubyen de pwogram imanitè Biden? Bon, premye bagay la se kalm, rete kalm e pa pran nan nan rimè kap kouri yo, toujou fè fè konfyans a de sous denfòmasyon kredib e wap wè ke yè Trump di ke e moun ki nan agrikilti li li ka kite yo rete nan peyi a. E sa vle di pa gon politik defini vre. S on peyi Ozetazini, Lèzetazini s on peyi jodi a k ap jere pa lenpwovizasyon kotidyèn. E msye di tou ke moun ki nan sektè e otèl e e bagay konsa yo ka kite yo rete tou etsetera. Donk ou pa gen politik defini vreman. Ou wè? Donk sa m ta di moun yo tou, Se ke gen goumen kap fèt dan lè koulis pou wè si nou ta goumen avèk administrasyon an si nou ta kenbe ti pyès pou ayisyen yo. Genyen Maria Salazar ki sou ki ekri administrasyon an yè pou l mande DED pou ayisyen pou kiben ED a se Deferred Enforcement Departure ki son bagay ki prèske tankou ti pyès men kontrèman

de volim moun ki ap vwayaje rantre Etazini. Donk, èske sa l di a pa rezilta de konsekans politik ki mennen yo e de presyon, jan w te t ap di a la, an koulis de filyè sa yo ki rann yo kont y ap pèdi anpil, anpil, anpil lajan, mèt Joseph? Men se klè, monchè, e dènye fwa nou te pale, m te di nou sa, ke a mezi ke tan ap pase, mesye yo pral wè konsekans aksyon yo yo, e konsekans aksyon yo pral modifye desizyon gouvènman an. M ap ba w egzanp, lan Florid la kote ke yo vrèman ap pran kou nan agrikilti an tèm de mendèv, y ap pran kou nan nan sektè restorasyon an, e e Ron DeSantis, pro, gouvènè a, misye pwopoze yon lwa pou ke yo pèmèt timoun 14 an ka fè yon seri de djòb yo pa ka fè, pou yo travay lannuit, etsetera. Oh li pa posib, sa di ke ti moun sa yo m wè la, ti ameriken sa yo, non sèlman yo pap fè djòb ke yo vle yo fè a, men li pa, li, menm o nivo moral sosyete a pap dakò sa pou ke de ti moun de 14 an ap travay lannwit ap fon seri de djòb. Ou konprann? Sa vle di ke gouvènman an Lè yo tankou yo abòde pouvwa a tankou se de moun ki pa t janm konnen kòman Leta fonksyone, yo fè de pwomès anraje epi lè yo rive nan reyalite a chak jou ou wè y ap modifye. Gade sa k ap pase nan kesyon tarif la, ou wè ke Etazini vrèman se tankou m di a tou de moun ki pa konprann anyen jan Leta fonksyone epi chak fwa yo fin fè yon bagay lè konsekans lan frape yo, yo fè yon retrè epi yo kreye viktwa. Ou konprann? Donk s on bagay konplètman, se lenpwovizasyon kotidyèn k ap fèt la. Mèsi mèt. Un plaisir.